gen de moun ki ta dwe ki kalifye pou tps yo pat dwe kalifye sa di si yon nèg ou fon analiz ou di a enjenyè Jeffery jan mwen bay yo la gen lè gen de moun yo ka di pa egzanp yon moun ki te pase nan fontyè pase nan dlo e yo ka retire tps la nan men yo ka di moun sa pa elijib ou si wap fon analiz konsa m ka konprann ou ok si w di m a yon moun ki pat dwe kalifye pou li da kounye a yo bay di kiyès ki pat dwe kalifye pou li kiyès ki eksplwate tps la si w fon analiz konsa m ka konprann ou men kesyon pou kanpe pou fon videyo Pou dim jodia fi a di tps kanpe tout moun sa ap tounen lakay yo monchè ou manti oubyen madam ou manti ou bezwen efase video sa men sa yo di men sa yo di men la ki devem kè sou tèt ki fèm sezi a toujou yo di last month last month mwa pase menm sekretè christie a li di li fè menm travay la men li menm ti travay la menm ti travay la pou Venezuela tps extension. Sa di fi sa pase nan nan tps Venezuela a li redwi nan tan tps pou Venezuela a tou. Menm ti bagay la. Sa di la ou wè ke travay fi sa fè, li di yo bezwen men mo kle yo. Mo kle a entegrite. Yo bezwen fè sistèm tps la retounen nan entegrite li. M pa konnen sa ki entegrite. Yo di ke yo Eksplwate, abize tps la. La a, si yon moun di m ou ka pale de sa a, ou ka fè kè moun yo sote, ou ka di. Kò, e ann desann anba Kamewoun. E pa sèl Ayiti non. Kamewoun. W ap wè nèg yo, e m ap ban nou bay lajan yè a. Se konsa mye m pa mete, m pa pra retire, m pa mete. Kamewoun ankò, pa yo a, nèg sa yo la pou 7 jyen 2025. Ann avanse. Etyopya, menm bagay la toujou, yo la pou 12 jyen 2025. Si pa gen chanjman ki fèt toujou. E pa bliye, moun sa yo kache. M bay fon ti mouton bèy. Gade, gade byen pou wè. Gade konbyen fwa Afganistan genyen l wè li pa ak anpil dezinyasyon. Fon ti desann anba pou wè. Peyi El Salvadò 1 2 3 4 5 6 7 8 w ap wè nèg yo ba yo Mon konpè Biden pase m 8 kout pou dlo la Mon konpè Biden w ap wè plizyè bon m pa ka di sèl Biden lòt ansyen administrasyon an w ap wè plizyè fwa gade gade men sa m vle fè nou konprann pèp ayisyen moun k ap fè moun yo sezi pou granmesi a 9 mas 2018 Septanb 2019, w ap wè, lè w gade ti peryòd sa yo, i pa 18 mwa. Ann avanse la a. Yo ba ou yon bagay pou 2 janvye 2020, 4 janvye 2021. En an, en an de jou, menm ti bagay la. Se. Madanm ou marye, m byen pwesize mo kle a, bon mari ou, bon madanm ou marye, bon, bon, bon relasyon. M mete mo kle a, se mo kle sa yo. Ok? Ou fè relasyon ou, tout afè w byen mache, ou marye ak moun nan, ou fè sa w vle fè. Pou ak radòt kap dim pa ok m pap repete yo ok si w ka retire tèt w gon lòt stati ou fèl ok eskem ka di ke gouvènman Trump lan renmen bagay sa yo kap fèt la a eske w wè moun sa yo pap sere boulon nou si m ta va di w sa konnen map baw manti map baw li jan ye a of course non nèg sa yo ap vle sere boulon imigran wap wè gon pakèt moun ki ilegal kounye a yo di w èd yo pa vle ba yo ankò yo konn gen ti food stamp yo kanpe food stamp kanpe yon pakèt èd leta kidonk son gouvènman k vini pou dandan. Dandan li pa vini pou jwèt vrèman vre so m pap janm kanpe pou m di w ou mèt kale kò w e ouvè kò w e ou mèt nan si w se yon moun ki pa